Lipokrizi se yon bagay ki nan lòm. Ou plis jwenn lipokrizi nan lòm ki ou ta jwenn li nan animal. Son fason pou m di nou ke, toutotan ou ipokrit ak kèk yon moun, Se plis ou soufri tou, paske anpil fwa nou santi nou byen, men nou toujou plis soufri lè nou ap viv nan ipokrizi avèk lòt yo. Nan videyo jodi a, m pral pale de kèk pastè ki trè ipokrit pa rapò a pastè parèy yo, pa rapò avèk lapawòl ke y ap preche. E m ta montre nou tou ke non sèlman gen ipokrizi antre pastè, gen ipokrizi tou antre vodouyizan. Sètadi ke de manyè jeneral, se lemond k ap viv dan lipokrizi. Mwen se Sen Juste Claude e byenvni nan Activida ki se lespas de lansègneman. Bonswa tout moun oubyen bonjou tout moun. Kretyen souvan di ke y ap sèvi Bondye. Vodouyizan pa fasil di kiyès yap sèvi. Toujou gen de litij antre vodouyizan epi kretyen. Si m ta pran de sa yo kòm de pol, m pa tap pran ni youn poul pozitif ni youn poul negatif. Sa vle di m pa tap pran yo kòm de opoze. oubyen kòm dadyalite, m pa pran yo konsa. Gen anpil relijyon ki egziste sou latè, anpil, yo tèlman anpil, nou pa ka rive konte yo. Yon moun gen dwa vin preche m jodi a la, m pa renmen doktrin l ap ban mwen an, m jis ale, mwen mete legliz pa m, epi mwen mete doktrin pa m. M ka pran lòt doktrin pa l yo, m ka pran lòt doktrin, mwen mete ansanm, tout sa k fè m plezi yo mwen mete yo. Donk, apati de moman sa, gen yon relijyon ki bati. Gen relijyon ki bati si yo lideyoloji, ideyoloji pam nan ka pi bon ke paw la, gen lòt ki baze si yo la rezon. Vin genyen kounya yon pwoblèm antre la rezon e la fwa. Le syantifik ou le filozòf yo baze si la rezon, yo plis renmen rezone. Men le kretyen. Yo plis baze sou lafwa. Ban m montre w difrans ki gen antre fwa e larezon. Larezon plis baze sou de done, larezon plis baze sou de rechèch, larezon plis baze sou de refleksyon. Kontrèman a lafwa li menm, ki sèlman kwè san yo pa wè, oubyen nou kwè san nou pa wè. An n kòmanse sou la kreyasyon di mond. La kreyasyon di mond s on volim pwoblèm li ye. Gen pou m fè yon lòt videyo sou sa ankò. Son volim pwoblèm kreyasyon an ye. Lè syantifik te kòmanse avèk le Big Bang, avèk Charles Darwin e lòt mesye ki te avè l yo, y ap pale di Big Bang, la grand eksplozyon okòmansman, Big Bang nan fèt bow, epi sa w tande a tou, pral gen yon selil mè, apati de selil mè sa, pral gen la, pral gen yon vis yo tè la. E vis yo tè sa l pral pwolonje, epi l pral pase pa de etap. La seleksyon natirèl, pral gen devlopman, grenn selil sa l pral bay nesans avèk yon lòt selil, ensidsuit, ensidsuit, epi lavi imèn pral miltipliye. Lè w antre nan larezon la, w pral reflechi, w pral di, kèt kote bagay sa yo sòti? Selil sa, selil mè sa li menm, kiyès ki te ba l nesans? Sa vle di la gen yon ti, gen yon pwoblèm la. Ann pran lafwa. Dye kreye lemond an 6 jou, li kreye tout sak ladan l an 6 jou, vin gen de kestyon kap poze la tou. Eske jou sa yo se de jou ekolojik yo ye oubyen jou sa yo se de jou de la semèn tankou de jou de 24 èdtan? Men gen plis agiman ki baze sou li ki jwenn ke se an 6 jou de 24 hèdtan. La, se lafwa. Nou filosof yo pral di w, eske se vre se Dye ki te kreye mond lan an 6 jou? Epi, lè kretyen tou pral kanpe pral di w, se pa vre, se pa ankenn teori di Big Bang, e pa apati de eksplozyon, e pa apati de, sa vle di, tout bò gen pwoblèm. An nou fon rete la. Kounye an avanse sou ipokrizi nou menm lòm genyen. Anpil nan nou pretann ke nou konnen Bondye. Anpil vodouyizan tou pretann ke yo konnen Dyab la ap sèvi avèl la. Men ou pa ka pale m de Dyab la mwen menm. Lap bat lestomak li l konn Dyab la, lòt la di l konn Bondye. Ki kote ou pase ou konn Bondye? Men eksplike m Dye ke ou anvi pale m nan. Kiyès ki Dye? Kiyès ki Dyab? Èske nou konnen de èt sa yo? Labib mete nou nan konfizyon anpil fwa, e pa inyorans nou nou vin apwofondi nan konfizyon ke Labib mete nou. Anpil nan nou, gen yon bagay ki di w, sa k sòt la toujou montre ke l sòt. Gen pastè ki tèlman di w li menm li se zanmi Bondye. Kote w te pase, ou te zanmi Bondye, pandan ke yo foure w nan konfizyon. E se menm bagay sa a tou ki pral fè gen ipokrizi k ap sot nan nou menm. Ipokrizi. Nou vin ipokrit e nou vin egoyis. Nou pran pòz nou konn Bondye, tankou m ta di w nou skilpte l, nou ba l fòm nou vle, epi nou di, bon, men sa Bondye di m pou m di w, men sa Bondye di pou w fè. Nou fè plis hèn grandi nan moun olye pou n geri yo. Nou pran Bondye tankou n skilpte l nan fason k ap bon pou nou. Tankou m ta di n se pou nou sèl Bondye te egziste. Anpil nan nou e manti nap bay e m vin dekouvri ke anpil nan nou kap fè sa e manti nap bay. Nou vin sanse fè lòt relijyon yo gen rezon sou nou. M pral montre nou pwoblèm nou genyen antan ke kretyen. Gen 10000 relijyon. M pran egzanp avè w m di w montre w ki valè relijyon genyen. Tèlman gen anpil ou pa ka konte yo. M pran yon nonb m fè w konnen ke gen anviwon 10000 relijyon. Map pran. 4 nou plis tande pale de yo. M ap pran legliz katolik, m ap pran legliz batis, m ap pran legliz advantis e legliz pannkotis. M ta pran 4 sa yo sèlman. M pa bezwen al pi lwen. Advantis la kanpe li di w konsa ke li menm li se limyè. Tout lòt relijyon yo se fènwa. Sa vle di depi yon moun sot nan yon lòt relijyon, li antre nan advantis, l ap rebatize. Pantkoti sa li menm li di w li konnen gen yon sèl batèm. Li batize o non di Pè a, di Fis e di Sentespri, depi l fin fè sa, li fin batize. Kò de Kris la di w li menm ap fè batèm nan non Papa, Pitit ak Sentespri a e manti. Kò de Kris pa nan tenten sa. Li di w se batize o non de Jezi epi datsèt. Batis li menm, li met pantalon, li met chèn, li met. Bijou alèz li met perik menm jan tout lòt moun fèl. Pankot Sandy menm li pap met sa. Tèt li, lap kite tèt li grenn. Wan menm ke tèt la lèd lap marel an mouchwa. Men, si w ta poze tèt ou yon kestyon, mande chak relijyon sa yo ki Dye yap ap adore. Yap di w yap adore Dye. Kounya tem branche sou katolik. Katolik li menm gon ti kontrovès la tou piti paske Yo adore sen tou. Nan sou mande l kè sa va adore, l ap toujou di w li adore Jezi. Li moutre w Jezi l ap adore a. Li ta ye l. Ayy se yon relijyon ki pi ansyen li ye. Li soti trè trè lontan. Epi yo te toujou gen sistèm sa. Dayè lòm gen sistèm sa nan san l. Lòm renmen wè sa l ap adore a. Anpil nan nou. E sa k te rive pèp Izrayèl la lè yo soti ann Ejip. Rive yo rive yon kote, pandan Moyiz sou montay la, l ap resevwa lè di kòmandman, oubyen le dekalòg, mesye yo gen tan, se pa mesye non, dirije pa Aawon, sou presyon pèp la, li gen tan fè yon vo dò, sa vle di li gen tan fè yon dye pou yo, yon stati, se an Ejip mesye te konn wè bagay sa yo, men li gen tan fè l pou yo, paske san politeyis la li nan san mesye sa yo toujou, sa vle di fò yo wè sa y ap adore a, se pwoblèm pa nou. An nou wè kounya, an antre nan fon, an antre nan fon detay kote m vle pale w d'ipokrizi. De fon videyo, sa prèske, evenman prèske gon mwa, men videyo m nan ka gon semèn depi m fè l, se òdinasyon Gregory Toussaint. Banm montre n tèlman n ipokrit, pastè a yo ipokrit. M ap gade youn nan pastè yo, m gen respè pou tout lidè fò m di nou sa avan tou, pou nou pa panse ke m ap tire pwen. Bagy yon lidè m plis kole sou li ke yon lòt dayè m pa konn youn ladan yo m pa konn ni Gregory Toussaint m pa konn ni pastè Amel m pa konn mesye sa yo men m ap pale nou de eksperyans imajine w Gregory Toussaint se youn nan pastè nan kominote ayisyèn nan ki pran yon high level li pran yon ho nivo li bishop kounya e l gen plizyè asanble asanble l gen yon m gen youn nan Miami m kwè gwo bagay li ye. Sa ou dim li gen yon Orlando m pa konnen, li gen Sendomeng tou, li gen Santiago, m kwè li gen kapital m pa konnen. Men li kite nivo ni ni pastè ni apot kounye a li se bishop. Ki pwoblèm pastè Amel gen avèk bishop Gregory? Pastè Amel tou son gwo pastè li ye daprè sa m tande, men m pap kouri dèyè pastè m pa twò konnen yo. Antanke gran pastè ou paka ap tire son lòt pastè. Ou pa kab chèche popilarite, ou pa kab chèche vizibilite pa rapò avèk lòt pastè. Se frè nou ye, n ap sèvi yon sèl Dye. Poukisa tout dezagreman, tout pwoblèm sa a? Pastè sa kanpe, l di mwen k pi sen. Lòt la kanpe, l di mwen k pi sen. E nan pi sen nou sa pran pòz nou pi sen? Pa rapò a lòt, ki fè ke nap rive nan tout pwoblèm sa yo, tout litij sa yo. O nivo de konesans, m tande pale anpil de Pastè Gregory Toussaint. Pastè Amel tou, son youn nan pastè ki frape anpil nan kominote ayisyèn nan, men ki toujou plis ap tire sou lòt pastè yo. M te tande nan yon moman, yo te kidnape youn nan pastè nou yo, malerezman, se te Pastè Lochard Rémy, son ansyen tou nan mouvman an. Bandi kidnape l. Pastè Amel te kanpe nan yon videyo, l di konsa ke se dyab ki kidnape pastè a. Tande, avèk lojik yon pastè, yon lidè konsa, yon nèg k ap frape lontan nan levanjil, ou pa ka rete ou di yon pawòl konsa. Pawòl sa yo kite moun ki fèk konvèti di l, ou pa ka di l. Kite lòt moun di l. Si Jezi ta nan plas ou l pap di yon pawòl konsa paske Jezi te yon nonm ki saj e si w ap imite Jezi ou sipoze saj, fò w gen sajès nan ou menm. Anvan w pale ou reflechi 5 a 7 fwa pou w pa di betiz paske gen moun k ap tande w, gen moun ki fòme k ap tande w e lè yo tande w konsa yo di tout kretyen se inyoran paske nou pa konn sa n ap di. Pastè a se. moun ki kidnape l. Jezi te manke mouri. Foul la anvayi Jezi pou yo lage l anba. Jezi echape l chape nan mitan yo paske Bib la di, Lè l potko rive pou l mouri. Se moun ki t ap fè l. Ou pa ka vin di Dyab. Kounye w pral di Dyab te pran tèt yo, Dyab te sesi. Se moun yo k touye l. A plizyè repriz, Jezi di yo konsa, Si vil sa cho pou ou, al nan lòt, paske yo ka touye w ladan l. Men lè l ap pale de Satan, l di konsa, Le prince du monde est venu, mais il n'a rien en moi. Jezi te rekonèt Satan kòm le prince du monde. Yon nèg saj konsa aksepte Satan kòm prince du monde. Li konnen l kòm prince du monde. Kòman Satan fè prince monde lan? Kòman Satan fè prince du monde? Jezi konnen l, li aksepte l, men nou menm lòm nou pa ka aksepte l. M pral montre nou tout kote nou ap pran pòz fò nou epi nou inyoran. Gad video a nèt Pa ale Video a anpil Nou ka koupe l an plizyè mòso si nou vle Men pa ale ret swiv video a Lè w ap pale konsa w inyoran Pastè a kidnape pa de zòm Petèt moun yo te ka Kòm bandi toujou sèvi dyab Yo toujou met gwo pwen sou yo Ou ka di wi nèg sa yo se sèvitè satan yo ye Yo kidnape l Men w ap vin di m dyab kidnape l Pa fè sa Lè Dyab kidnape yon moun, se lè moun nan posede pa de demon, epi Dyab la kapte moun sa a, li posede l, e priyè k pral sove moun sa a. Men, nan ka pa pastè a li menm, m pa pale konsa, o si w gen yon moun ou, m ap met videyo a, m ap tcheke videyo a, paske m pa t fin tande tout, m ap tcheke l. Pa tire sou lòt pastè parèy ou, ede yo priye, ede kominote a avanse, yo bezwen ou. Yon lòt bagay ankò m t ap suiv se ke nan òdinasyon, nan òdinasyon Gregory Toussaint an, pastè Amel vini avèk yon masonlòj oubyen yon franmason, vrè non an se franmason ok, li vini avèk youn epi swa twazyèm oubyen tranntwazyèm degre, tranntwazyèm degre men swa nan yon videyo m te wè ke e twazyèm m pa konnen. Misye ap pale l ap esplike rad ki te sou pastè Gregory Toussaint, rad ki te sou sesi, rad kòn nan ki te nan men lòt la, epe a ki te nan men. Nap pran pòz se kretyen nou ye, m oblije di nou nou sòt pase sa m pa konnen. Gwen rezon ki fè m di nou nou inyoran anpil, nou trè trè inyoran se paske Bondye pa yon Dye ki senp. Bondye trè konplike. Li trè konplike. E dayè, yon seri seremoni antan ke Dye ki konplike, ki ekstraòdinè, yo pa ka senp, yo oblije ekstraòdinè. Eske se dyab li tap bay glwa? Non, pastè Gregory gen konesans de la pawòl, menm jan pastè Mackenson di l, pwofèt Mackenson, li gen konesans de la pawòl, li konn sak tap fèt la. Lòt bishop la tou konnen sak tap fèt la, li konnen, yo konnen, yo tout konnen. Bondye kanpe avèk, Bondye ap pale Abraham, swa nan Genèse chapitre 15, li di Abraham konsa, Abraham a lepòk ki potko Abraham.

Abraham pran yo, l separe yo, l koupe yo an de mòso, fas a fas, vis a vis. Sa, li pa senp. Sa sanble maji. Wè l? Li sanble maji. Anagram de maji se imaj. Imaj ou wè a, l son maji. Sa vle di ou pa ka pale sa ou pa konnen. Si m ta di ou Abraham fè maji la, w ap di m non. Si m ta di ou Jacob konn ap pran fè ti resèt. mistik li pou l te ka pran bèt la ban yo t ap di m non e maji yo ye lè yon moun ap fè l w ap di e maji men yo men yo nan bib la men se yon òm de Dye ki t ap fè l dayè kiyès Abraram te ye kote l te sòti e an Ur li sòti an Kalde zòn sa yo e pa t kretyen non ki te la se de payen a e di nèg ki konn lamaji ki te la. Te toujou gen des âges noirs, des moments de magie, de sorcellerie. Ou pa kab vin goumen a yon lòt sèvitè kap fè yon seremoni, wap vin di bay maji, bay lwa. E pa lwa li ye, e pa bagay mistik. Alò l mistik wi, se bagay mistik li ye men li pa bagay lwa. Se pa glwa lap bay Lisifè. Dye w la pa yon Dye ki senp. Aprann sa. Ou pa menm konn Bondye. M pral montre w kote menm Bib la mete n nan konfizyon ki fò. Dayè pa pastè pa pale, pastè pa pale sou sa anpil. Pastè pa twò pale sou sa. Fò nou kite inyorans sa pou moun ka wè ke nou pa yon pakèt enbesil. Nan 1 Kronik chapitre 21 le vèsè premye, la Bib di Satan se dressa kontre David. Oubyen Satan fache kont David li fè l resanse pèp la. 1 Kronik ki di l nan Bib la. Nan 2 Samyèl 24 le vèsè premye, la Bib di Dye. fache kont David li fèl resanse pèp la nan dim sa w vle ou konn Bondye ou konn satan ou konn Bondye ou konn satan Dye pa t yon Dye ki te senp dayè bib la ou ka rele l enpèfeksyon kontradiksyon ou ka rele l enkoyerans jan w vle men bib la gen bagay li ban nou li mete n nan konfizyon. la li pale de Dye li pale de satan menm bagay li di Dye fè al di satan fèl se te menm peryòd la menm moman sa te pase le pwoblèm se ke gen kèk moman ou anvi konpare Dye avèk satan gen kèk moman ou anvi di Dye se satan satan se Dye bib la di konsa anj de limyè li ka Dizon, Satan, ka degize an anj de limyè. Gen kèk kote nan Ansyen Testaman, yo di w konsa, Dye parèt, Dye rele entèl. Se pa Dye, se yon zanj wi k rele entèl. Men, li nan gwoupman Elohim yo. Gen bagay l ap mete n nan kouri la a. Sispann goumen ak tèt nou. Nou pa konn Bondye. Apôtre Jean, li di w nan yon vizyon. Li met ajenou devan yon anj li panse se Jezi. Apot Jan ki te konn Jezi, ki dòmi sou le sen de Jezi, ki konn Jezi byen, mache a Jezi tout kote Jezi ye, Jan te la tou, le pli jèn dè zapotre, li te le pli jèn, li toujou la a Jezi. Li di w li tèlman sezi li mete ajenou nan pye zanj lan, lal adore l, zanj lan leve li di non, non, pa pran pòz nou konn Bondye pou n ap antre nan ipokrizi avèk lòt pastè parèy nou, avèk lòt lidè parèy nou. Gade, pa pa pran pòz nou, m ra m pa renmen sa. N ap fè moun chite, n ap fè moun kite legliz nan pran pòz nou toujou konnen, nou pa konn anyen. Lè nap di bib la ekri san pwoblèm nan en bib la li te enspire pa Dye men li pat ekri pa Dye enspire pa ne signifi pa ekri pa sim enspire pitit mwen pou l ekri yon paj nan yon kaye se li ki ekri l mwen avèk ide pam mwen bal ide konprann bib la k nan menw lan se pa orijinal la k nan menw. Fò w fè istwa pou w konn sa, wa k ap vin tiye tèt ou la vin pran pòz, yo ba w yon bagay, yo ba ou, yo ba ou yon pawòl, w oblije pran l ou ba l respè, menm jan avèk le koran pou les islamistes le koran gen anpil valè men pou anpil nan nou nou pa ba koran ankenn valè konsa tou bib ki nan moun lan gen anpil valè men pou anpil lòt moun tou yo pa ba l ankenn valè mond lan chaje relijyon. E map fè w konnen yon bagay tou. Nan chak relijyon, li gen yon mitoloji ki mache avè l. Chak relijyon, li gen yon mitoloji ki mache avè l. A vle di, li istwa li menm li flou nan men nou. Pa goumen ak tèt nou lè n pa konn moun. Dayè Jezi, Bondye kanpe l di w konsa nan menm bib la ak nan moun lan. Li di w konsa, Si w rayi frè ki bò kote w la, ou wè a, ou pran pòz ou renmen moun an manti. Si w rayi fo la, w rayi pochon lan w se yon asasen. Sispann tire youn sou lòt, sispann pran poze nou pi bon, relijyon pa nou ak pi bon. Nou tout se efò n ap fè. Pa gen youn ki bon ke lòt, nou tout se efò n ap fè. Se kè a, kòman kè a ye kounye a? Kòman w ye? Dayè nou pa menm konn tèt nou, depi nou panse nou konn Bondye. Nou konn tèt nou? Maten lè a leve a di w, m pa santi m byen non, m pa konn sa k ap pase, m pa konn sa m gen. Ou pa konn tèt ou, paske w pa konn tèt ou, e k fè w pa konn sa w gen. Si w te konn tèt ou tap konn sa w genyen. Depi w pretann ou konn Bondye, ou se zanmi Bondye, ki bo frè m? Ki bo? Bib la chaje bagay ladann ki enpe kontradiktwa. Pastè pa preche l men yo nan men nou la, yo la nan men nou. Si m ta pran pale sou tout map di kèt. M genlè ap diskrimine la bib oubyen la pawòl. M pa diskrimine l. La bib li pa pafèt. La pawòl ki sòti de la part de Dieu, wi, sa pafèt. La pawòl e pafèt. Men la Bib, li enkoyeran. Li gen enkoyerans ladan l. Li gen detay ladan l ki kontredi tèt li ankò. Ou ka vire l, ou ka di, manke disèneman, ou ka di sa w vle. Ou mèt gen disèneman ou te ka genyen. E si w ta gen disèneman ase. Yo tap reekri l paske l gen erè ladann paske l te ekri pa dèzòm. Lè yo tradui l ba ou, tradiksyon yo, yo entèprete l pa plizyè fason. Se kole ak kole avèk ansyen pachemen, ansyen fèy papiris pou yo wè ki sa tèks orijinal la di. Yo oblije ap yo oblije ap tcheke kèk Ebre, ansyen istoryen. tankou Flavius Joseph, pou Flavius Joseph ap eklèsi kèk tèks pou l di men sa tèl mo vle di, tèl mo sanble a tèl mo. Bib la tradui an laten, la Vulgate, yo tradui an plizyè lòt lang ba ou, jiskaske ou vin gen sa an fransè a, sa an anglè a, yo sòti lwen avè yo. Fò n sispann goumen lè n pa twò enbi de yon seri bagay nou pa konnen, yo pa goumen pou yo. Mande plis konprann. Sa yo rele konpreyansyon an. Disèneman ou pa genyen l. Dayè si w te gen disèneman, ou t ap konprann ke ministè yon moun se yon bagay ki sakre. Lè w pa ka di A, ou pa ka di B ladan l, ou blije fèmen bouch ou. Ou pa kab jije yon lòt frè. Ou tande? M te fè yon videyo sou sa lè nan Matye, l kòmanse nan Matye 16. Epi pou w al wè diferan tip de ministè ki genyen. Konprann? Gen diferan tip de ministè. Pastè Amel Lafleur pa joure Pastè Gregory Toussaint pou sa lap fè. Lè w rive nan nivo sa w a konprann paske w poko pran nivo a. Ou gen ti nivo ti nivo w ap travay ladann avèk konprann? Jere sa w ap travay la. Kite lòt bishop yo fè travay bishop yo. Bib la li te toujou kategorize, li te toujou fè aksyon yo pa degre, seremoni te konn fèt pa degre. Imajine w lach, lach, e lach de lalyans nan men prèt yo, nan men lè levit, nan men gran prèt yo, epi l panche l pral tonbe, yon lòt malere al met men l ladan l, ou konn sa k pase, li boule l, ou konn sa deja. Se grad yo ye, se grad, le mond spirityèl fonksyòn nan fason rele grad, degre a. E sa k fè yo klase anj yo pa yerachi. Gen akanj, gen anj, gen lòt, nou konprann? Yo klase yo konsa. A e di, chak moun respekte ran lòt. Ou pa ka vin fwe kò w la nan ran sa, ran sa pa ran pa w. Ou ret nan ran pa w la, e konsa, tout bagay ap mache byen pou ou. M di sa pou tout pastè, ou pa bezwen konn grad ou nivo w, se bon konprann nan k konte. Ou di ou gen disèneman, pandanstan gen bagay ou poko janm ka dekouvri toujou. Mèsi Dye, si Dye avèk lespri l, paske lespri w konekte a lespri Dye, tout moun nèt an jeneral, ou gon koneksyon ant.

Nou menm tou nou oblije sanble a Dye, paske nou gen esans divin nan nan nou. Dye krea lòm a son imaj, ale di ou gen esans divin nan nan ou, li konekte pa le byè di Sentespri. Espri ou konekte avèk Lespri a. Lè lespri ou konekte a Lespri de Dye kounya, ou vin gen yon kras Bondye nan ou. Se sa k fè. Dye pral voye Moyiz kot Farawon. Li voye, li voye Moyiz kòm yon dye vè le Farawon. Wè l? Li voye Moyiz kòm yon dye vè le Farawon. Epi l voye Arawon, le frè de Moyiz, kòm son pwofèt. Moyiz te yon dye. Ka rele l Elohim, si w vle. Men, Dye mete l kòm dye. E si w ap suiv nan Bib la, li ekri avèk yon D majiskil. Satan tou. Jan m te di l nan kòmansman an, vodouyizan yo, èske nou konn Satan? Yo rekonèt Satan kòm yon dye, le dieu de ce monde, Satan comme le dieu de ce monde. Tande, aprann sa, kretyen yo, fò nou aprann ouvri konesans nou pou nou konprann plis bagay. Menm akanj Michèl, lè l t ap goumen avèk, lè l t ap konteste avèk Dyab la pou lekò de Moyiz, oubyen lè l t ap diskite avèk Dyab la pou lekò de Moyiz, li pa t oze di Dyab la yon bagay deplase, li pa t oze di Satan yon bagay deplase. Paske, li respekte otorite sa a. Sa k pou di w si Satan pa pi wo grade pase l? Kareman! Li respekte wo grade sa a. Se Mèt la k pou jwenn a Satan, e pa li menm. Bib la nan men nou la, gade l ap fè anpil nan nou fou, nou panse n konn Labib, nou konn Bondye. Mh. Mh. Dezole nou pa konn Bondye. Men menm zanj lan wi, li pat di dyab la yon move bagay paske l respekte dyab la. Satan nan la bib li ekri avèk yon S majiskil. Satan antanke Dye, se paske wont oubyen kòm se bib ki fè yo pa ekri satan oubyen le Dieu de ce monde avèk yon D majiskil. Poutan Moyiz, yo ekri Dye Moyiz la avèk yon D majiskil. Tout jan gen ipokrizi, yo te ka ekri Satan avèk D majiskil tou. Pa pran pòz nou konnen. Chèche plis toujou, fè plis rechèch, sispann diskrimine youn lòt. Se efò nou tout ap fè, sispann diskrimine youn lòt. Lè sa map kontinye swiv nou, gad video nou paske m wè nap itilize sajès mond lan preske moutre l gen plis sajès pase nou. Byen ke bib la di sajès mond lan se foli men anpil sa yap di l gen plis koyerans paske sa pase sa nap di nou menm. Veye bouch nou, veye sa nap di. Lè nap priye nan priyè nou yo toujou di Bondye pou l ouvri konsyans nou, konsyans nou pou n konn plis bagay. Ouvri konesans nou, ouvri tèt nou pou l foure pawòl li nan dan n, pou n ka konprann li, vrè pawòl li a. Se pa pil enkoyerans ki parèt tout kote n ap li yo, sa tradi yon fason, sa tradi yon lòt fason. Ou konprann? Matye eksplike yon fason, Mak eksplike yon fason, Lik, Jan, yo chak eksplike yon fason. Epi lè yo fon analiz, se nou menm ki pral kouri fè koreksyon nou menm antanke kretyen, antanke lidè dè egzegèt, nou pral fè koreksyon pa nou. E nou k fè koreksyon pa nou dèfwa. Men fè anpil atansyon ak moun nap ki anfas nou nap pale yo. Paske yo gen konesans, yo pran nou pou enbesil, fò nou ouvri konesans pa nou, pou n sispann jije, pa jije, yon kretyen pa kouri jije, yon kretyen analize dabò. Yon kretyen ka kirye, se nòmal, men w pa ka kouri jije. Sèl Dye. Tu n'as pas le droit de juger. Ki e tu pou w jije? Òm, ki e tu? Nan Jòb, nan premye chapit Jòb yo, lè fis de Dye t ap reyini nan syèl la, Satan al reyini nan mitan fis de Dye. Kesyon m ap mande w kounye a, kretyen. Kesyon map mande ou menm pastè eske ou ka enpeche bib la di satan al kot Bondye oubyen fils de Dieu eske ou ka enpeche satan kom fils de Dieu non men lè fils de Dieu reyini satan reyini tou eske li gen dwa li te gentan chase wi lè sa li te gentan chase sot nan syèl la. Men, li te la tou. E l tèlman te la, l mande Dye pou l frape Jòb. M pral montre nou yon bagay ankò. Lè Bondye ap frape Sayil, sa l voye sou Sayil, bon espri oubyen movèz espri? Dye voye move lespri sou Sayil. Dye voye yon espri de mansonj nan tèt pwofèt yo. E Dye ki fè yo. Se Dye. Dye se li menm ki chèf siprèm nan. Ou ka pran Satan tou kòm yon lòt chèf siprèm tou. Men Dye se chèf siprèm, Satan pa siprèm non li menm, l ap yon gran chèf tou. A vle di l gen demon l anba zèl li pou l kòmande. Yo fèt pa kategori. Dye se li ki an flèch la, li se li ki an premye a. Li se len e le tou. Ou pa kab goumen ak sa ou pa konnen. Satan gen pouvwa pou l frape. Dye itilize zanj de la mò le destriktè pou l frape konbyen mil izrayelit gentan mouri li itilize le destriktè ankò an ejip pou frape lè premye ne laj de la mò e Dye gen kontwòl yo ou pa ka kont sa non yo reyèl yo la wi e li gen kontwòl yo eske Dye se satan oubyen satan se Dye. Ann sispann goumen. Fò n fè gwo analiz. Kwonik Samyèl yo konpare ni Satan ni Dye menm bagay pou ensite David. Konprann? Pou fòse David al peche. Yo reprezante menm bagay. Bib ki nan moun lan. La Bible est la parole de Dieu, pa vre? Ou a ban m sinifikasyon love li, ou a ban m, ou a ban m, ou a ban m sa w vle. Gen analiz pou nou fè pou n sispann bay tèt nou manti, medam e mesye. Fò n sispann bay tèt nou manti. Sispann pran pòz ou zanmi yon moun pandanstan w an nan ipokrizi avè l. Si w ka zanmi l, ou zanmi l. Si w pa ka zanmi l, bay vag. Paske. Poukisa? Paske. Zafè maji. Seremoni biblik yo. Yo prèske menm jan a seremoni mistik, dyabolik yo. Oubyen menm jan a seremoni okilt yo, pou m di l nan yon sans pli pwofesyonèl pou ou. Pwofesyonèlman, seremoni biblik yo sanble avèk seremoni okilt yo. Yon kretyen sanble avèk yon okiltist. Rezon an se paske lemond espirityèl li pa menm jan avèk lemond materyèl. Mond espirityèl la bezwen w menm jan w bezwen mond espirityèl la. M pral montre w sa k fè sa. Dye di w li se Dye jalou, pa adore lòt fo dye. Pou ki rezon? Paske l bezwen w pou w adore l. Gen moun ki di Dye se Dye li, li pa bezwen moun. Wi, Dye bezwen moun. Kòman l fè pa bezwen moun nan? Si Dye pa t bezwen moun, ou konn sa l t ap fè? Depi l fin kreye w, li t ap kreye w lib, lib tout bon. E pa fo libète non, lib tout bon. Gen moun ki di lòm kreye avèk le lib abitre. Depi w gen lwa ki renye, ki reji sou tèt ou, ou pa lib ankò. Ou gen yon lwa ki enpeche w fè yon bagay. Li di w li bloke. Le libre arbitre, pa definisyon li di konsa, se fè tout sa w ka fè, se yon moun ki gen dwa pou l fè sa l vle, men an konesans ke l ap peye konsekans lan. Li di w gen konesans pou fè sa l pa bon, w ap peye. Le karma. Premye karma, premye lwa karma, li pwononse dan la bib. Le jou tu an manjera, tu moura. Se le karma. Depi w manje l w ap mouri. Li di w gentan gen lwa. sou tèt ou ki bloke w rapid ou pa ka fè sa. Lòm vin pa sanble lib la. Lib abit sa l vin sanble pa genyen l vre. E pi devan, ou pral wè lòm kounye a pral oblije ap adore Dye. E youn nan presyon kretyen yo bay, depi w pa sèvi Dye, w ap mouri, w ap boule nan lanfè. Fè moun pè Dye. Konprann? Fè moun pè Dye. E nou k ap fè anpil moun kite levanjil. Ba yo twòp presyon, twòp bagay, konprann, yo vin pè. Nan vin gen yon pakèt presyon nan kò l. Ou pou pa fè sa, w ap fè sa. Zakè Temwen Jewova yo te vin avèk yon ipotèz, Dye twò bon pou l ta kreye lanfè pou lòm. Bib la esplike w ke lanfè pa t kreye pou lòm nan yon sans. Li di, Lanfè te kreye pou Satan avèk akolit li yo, Ledyab avèk akolit li yo. Men, Le diable li etènèl Dieu est éternel Le diable li etènèl Yo souvan di ke li gen yon etènite limite Paske l ap viktim kanmenm Men Dieu di w La Bib di w l ap fin anchene dyab la Apre sa l ap lage l ankò pou mil an Ti moun, ba yo anpil nan men nou lè lidè, lè gran chèf de legliz, ba yo anpil nan men ou. Apre tout sa k fin fèt, tout sa dyab la fin fè, Dye ap anchene dyab la. Apre sa l ap relache l ankò pou mil an. Mil an sa w konn konben, konn konben mil an li ye, konn konben mil an l ap ye vre. Sa k pou di w dyab la pa t gen tan kenbe epi l relache deja. Sa kèm di nou paka ap grimas sa nou pa konnen ou pa konprann la bib ou byen anpil fwa ou konprann li men ou tòde vèsè ladann map montre yon vèsè anpil nan nou tòde pastè yo pa pale de li yo pran tout agiman dan le pase pou yo konplete le prezan men sa jezi di konsènan le divòs moun nan ka divòse sof ka de enfidelite anka sof anka de enfidelite Depi gen ka enfidelite, ou ka divòse. Pastè di non. M te konn di non tou lè m vin wè e manti m t ap bay, m di wi ou ka divòse. O Dye rayi le divòs, se sa l di nan Malachi. M ka konprann men Jezi eklèsi l ban nou. Se Jezi ki eklèsi l. Ou pa ka ap bay manti. Imajine w yon fi ki marye yon gason. Mwen fenk marye yon gason, gason toutan lap bat fi a. Men fi a vin deside pou l divòse. Pou ka konsa m te wè sou Facebook. Fi a ale. Pastè yo pran l, lidè legliz pran l, mwen konprann lè sen. Lè sen. Foli frekan k antre nan relasyon moun. Lè kou se lè tonimik sa ap di jou jedi. Yo pran fi a yo tounen avè l pou l al rejwenn mari l. Le bon mari k ap bat li tout tan. kraze figil an kachèt sa nèg a fè dènye bat nèg a bat li l touyel kounya kès ki koz malerèz la mouri kès ki koz li pèdi lavil nou pral pale de sove le sali pandan nèg ap plede bat li ou nan pral di m dan sal mouri lap sove paske bondye vle lap sove pran moun pou enbesil dan nou te kap viv jiska prezan men nou pran l nou mennen l anba malfekte ankò pousal pat divòse a nèg la l fini sil te divòse avèl li tap kontinye viv jiska prezan. Lavi pi enpòtan ke tout rès detay nap di yo. Nou mechan. Konprann? Nou mechan. Mwen m la a, map di sa. Devan Bondye, devan tout moun kap swiv video sa. Olye m al bay yon fi konsèy pou l mouri anba yon nèg kap bat li, epi l inosan tout bon vre, e pou l kite nèg la. Ou pa ka marye avèk yon dyab. Kite li anvan l touye w. Gon chantez ankò yon afrikèn nan li k te konn ap chante, mari l te toujou ap bat li, li te ap ap sipòte, dènye fwa man nèg a ba l yon kou nan lestomak, li touye l. Si l te divòse l al di ah li divòse bay son adiltè l ye. Bann mechan. Bann mechan. Se paske n mechan k fè n panse konsa. M vin pa panse menm jan avèk anpil nan nou ankò. Se sa k fè m pa nan mache de ankenn relijyon. M toujou di sa, m pa relijye, m konnen Dye egziste, m kwè l, e m kwè ke tout bagay nan mond lan, pou eksperyans m fè ak Bondye, m konnen Dye egziste. Men pa pale m de advantis, pa pale m de katolik, pa pale m de sesi, sela, tout moun sa yo se frè m yo ye. Il sifi ke yo gen yon kè tankou le bon samariten. Il suffit ke w gen yon kè tankou le bon samariten. E pou sa wi le bon samariten vini, parabòl sa Jezi te bay la. Paske anpil nan nou pran pòz nou bon, nou sesi, nou pa anyen, makak n ap fè. N ap bay presyon, n ap enpresyone moun, fè moun panse nou bon, e nou k meyè, nou k gen bon levanjil. Ki bo? Ki bo? Nap manje kob moun, nap vole kob moun epi n gen mo levanjil, nap bay moun may. Yon pastè ap jwe yon lot pastè poutet pastè ap pran kob. Mande l li menm kisa l fè legliz li a. Si l di fidèl yo ale pa mete ofrand pa bay dim. Ipokrit nou ye wi. Nan ipokrizi. Non pastè sa e vòlè li ye, m ka konprann. Pastè yo konn dechene dèfwa. Tankou m tap gad yon video pastè Gregory Toussaint ki di lap pran somèy moun yo, lap fè moun yo pa gen somèy si yo pa bay kòb la. M pa sonje ki ekip sa, m pat gade l twòp. M pa renmen gad video twòp. Depi m wè gen yon bagay ki pa mache ladan m pa fin gade l. Ou pa Bondye. Bondye pa ka di yon bagay konsa. Bondye kite w si w vle. Se sak fè nou di nou gen le libre arbitre e si w vle fè l. Men malgre tou lib abit la li manti li limite si w pa fè l wap mouri tou kanmenm pff wap peye l kanmenm wap sesi kanmenm an ou pa lib vre yon ate lib paske l pa kwè nan kenn divinite li viv lib lè lap mouri l pa konn kote l prale si lap travèse si lap mouri si lap renkane l pa konn anyen li menm sa pa enterese l li vin viv sou tè a li vin viv pou l ale. Yon ate, yon vrè ate, se pa yon fake ate ki te kretyen oparavan k ap goumen a tèt li pou l pa kwè nan Bondye pandan se tan li te gentan kwè nan Bondye, li te konnen Dyab la egziste. Yon ougan, ou pa kab vin pale m ke ou se ate, ou se ougan. Ou pa kab di tou Dye pa egziste. Ou konnen gen yon fòs siperyè de fòs w ap sèvi a, oubyen fòs w ap sèvi yo. Ap toujou gen pwoblèm, nou tout nou nan ipokrizi, ni ougan ni tout. Konprann? Imajine w vodouvi tankou Bilolo k ap joure Jezi. Ka konprann ou joure Jezi. Ka konprann. Men, nan Filipyen chapitre 2, vèsè 9 a 11, Jezi kanpe, pawòl la di konsa, Jezi, tout jenou flechi devan Jezi, nan syèl la, sou tè a, e anba tè a, nan twa gran dimansyon. Nan twa gran dimansyon, twa gran dimansyon mistik. Pa pran pòz nou konnen. Konprann? Oblije la ou respekte pwisans nonm sa.